Jodia la menm yo met tounen lakay. Garan 100 pou 100. Tout bagay sou kontwòl. Garanti 100 pou 100 tout moun ki te kite zòn nan. Bèl travay la depi avwe la tout moun ap travay pa mande grad de boss vitelom inosan ep mande viv vitelom mwen ep mande depi vitelom konnen ti chanjman fèt nan dòsèl. Menm jan li te ye a. Ou konprann m? Se ke nou pa vle anyen fèt dòsèl. Ni vakabon ni vin fouye moun dòsèl, ni vin kanpe machin dòsèl. Nou pap dakò sa ankò. Tòsèl, tout moun ki te kite Tòsèl pou yo tounen lakay yo, jan yo te konn viv la. Pase inè, dezè dimaten, nou konn nan San. Bon, nou konn nan San Prèl, Tòsèl, nou konn. Pi gwo dyab ki genyen Tòsèl e San Prèl. Alò, ou.
Avan tou mwen, mwen salye gran chèf zòn nan. Moun m tande yo rayi anpil la, yo vle tiye pou nou an. Ki se Inosan, Inosan Vitelòm. Ki son gran chèf nan zòn nan la. E ki fè anpil byen pou nou nan zòn isit la la Tòsèl. Se kouzen m, se papa m, se tout, se tout pou nou, se pou papa. Yo fè nou mechanste, yo kraze kay Vitelòm. Yo, yo, yo, yo tiye anpil timoun nan zòn nan. Yo met dife sou yo. Lapolis vini sa yo fè tout sa yo vle. Jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè pou nou di sa yo panse de nou e pa sa. Ou wè nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou, n ap pwòpte, n ap klere zòn nou e sesi n di tout moun yo. Di nèg yo al regle afè yo. Yo konn kisa yo genyen. Moun Tòsèl pa gen pwoblèm avè yo. Nou mande yo silvouplè ba nou lapè nou paske nou menm nou met pye nou atè. Nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou. Timoun, nou pran timoun. Gade yo, tout la pwòpte. Tout moun wè la, yo gen bale nan men yo. Tout moun la. Son pèp ki met pye yo atè. Nou di non. Nou di non, sa yap fè nou an nou pa vle l. Nou di yo sispann enmède inosan Vitelòm, paske sa yo di de la e pa sa. Vitelòm goumen anpil pou l rive kote l ye. Mwen menm pou responsablite, mwen rele Aristide Jean Jerry, ke nou di nèg yo, apre de jodi a la, fò n gade pèp la met pye l atè. Nou pou responsablite, nou pwòpte tout lari, tout koridò ap pwòpte. Nou pral rive yon mwad desanm, fòk lekòl ouvè. Nou bezwen lopital. Nou bezwen sekirite. Wale, nou bezwen manje, nou bezwen dlo. Yo pa vin tiye nou, vide bal sou nou. Yo fè nou twòp mal. Nou wè nou pa gen leta, bon nou menm nou leta tèt nou paske nou pran bale nou. Wale, nou pral fè ti jaden nou, n ap antann nou. N ap antann nou, n ap kolabore pou nou viv ansanm. Silvouplè mesye, kite moun Tòsèl trankil. Kite vitelòm inosan trankil li pa vòlè li pa gang nou konn kot gang yo ye wè li moun tòsèl pa konn pè moun nou pa janm pè moun nou respekte tout moun nou pa janm pè moun e nou di yo sa yo k pou pè paske nou menm nou pa nan pa avè yo ke nèg yo ret nan trankilite yo paske nou menm nou pran resosablite nou nou met pye nou atè. Alò ki garanti nou kapab bay avèk anpil pitit zòn nou an ki deja kite zòn nan pa rapò avèk. Garanti a 100 pousan depi jodi a la menm yo mèt tounen lakay yo garanti 100 pousan. Tout bagay sou kontwòl. Garanti san pou san tout moun ki te kite zòn nan, teyat yo t ap fè. Lapolis ki t ap fè dezòd. Se pa nou menm. Se lapolis k ap mache pran jenn gason, vide gaz sou yo, boule yo, tire yo tout kote nou menm nou di. Kèlkeswa moun ki te afème. Kèlkeswa moun zòn nan ou te pè, epa moun Tòsèl ki te fè w pè. Tounen lakay ou. Garanti san pou san. Nou di sa. Nou pran responsablite nou. Mèsi.

Transpò piblik la, moun yo pa pè? Moun ki ap pase sou taksi, sou machin ki gen. Non, men imajine nou byen ke yo wè nou nan wout la la, ke yo wè moun yo transpò ap fèt alèz, men si yo te pè yo tap janm fèl. Ok, wap wè maten an la pou machin ki pase la, bon fò maten tèt chaje. Men lè yo vin konnen ke pou jan pitit zòn nan pran sa an chaj, ap netwaye zòn nan, ap fè tout bagay sa yo, yo reoblije repran konfyans ankò.

Ou pa sipoze kraze nan pa gon kote ou jwenn moun kraze. Ou ka sezi bagay la sil posib men ou pa gen dwa pou kraze. Konprann? Ou wè la mwen menm se tè kounya la mwen travay. M oblije moute sou manchèt mwen pou m travay menm. Kenbe pi pwa m pou m travay. Mwen menm si e pou tòsèl, tòsèl pa gen anyen. Se nèg leta yo ki konn ba nou pwoblèm la. Men nou menm nan Tòsèl nou tout se tèt ansanm nou viv. Tèt ansanm nou viv. Sa vle di si moun nan gen pwoblèm sa la, nou menm m gen bagay la la, li pou moun nan. Moun nan gen bagay la tou, li pou mwen. Se pou nou tout li ye. Men ki mesaj mwen menm te ka voye. Wi moun ki pou nou travay. Etanke bòs pou nou travay men. Lè ap di, lè ap di nou move moun, move moun, Tòsèl pa gen move moun, nou pa move moun. Nou pa move moun. Nou pa gang. Yo pa di moun yo bezwen devalorize zòn nan. Yo di sa yo, sa yo konnen. E moun ki te deja kite zòn nan, ki mesaj ou gen pou yo? A men, moun ap retounen vin nan zòn li, moun nan deja chwazi, men se pa nou ki fè moun nan kite zòn nan. Se menm nèg leta yo. Ki koz Moun yo kite zòn nan men se pa nou. Se pa nou menm ki koz moun yo kite zòn nan. Mwen menm mwen la mwen menm men gen kay mwen la. Se tankou yon bòs pou nèg la kenbe pi kwa pou l ap travay tè. Nan lè moun yo te la m te konn ap travay sou zouti m se mwen ki konn ap fè moun kado. Ay lè m fon semèn travay m ap touche kòb mwen. Nan sam di gen moun ki pap travay se mwen konn ba yo anben kounya se mwen anben kounya la e mwen kap mande menm.
Nou vle viv tout moun sipoze viv
moun dòsè vle viv onzòn ret onzòn nou tout vle viv. Yo fè konnen lapolis ki vin tiye yo se pa e pa pèp nan vin anmègde nou tire yo pa vle wè nou pase nou gen anpil bon tè pi bon tè a e lan men nou li ye bò isi a. Yon seri de moun yap voye pou politik vin ranmase tè nou pou gran mesi e sak fè wè toujou gen bri granday la apre sa nou pa gen problem yap pale de vitelom vitelom pa gen problem anken moun dorsel e moun dorsel li ye sou sel nou ye tout fanmi an e tout moun dorsel sou sel fanmi an nou ye Noun frechita an fèt ak ni timoun, ni jèn, ni granmoun, tòsèl rete tòsèl. Vyolans sa nou pa renmen vyolans sa. Nenpòt lè. E lapolis la gen dwa pase tòsèl lè l vle. Tribinal gen dwa vin fè kont sa jan l vle. Pakè gen dwa premye chan l vin la, kèlkeswa jij la l ap antre jan l ye li pa bezwen pè. Sèke nou menm nou pa vle. Dezòd la pou lapoli vin fè dezòd tòsèl men nou vle tòsèl pou tounen tòsèl e moun tòsèl nou ye nou nou pa konn matisan nou pa konn gwadèboukè nou pa konn okenn kote nou pa moun nan pwovens se la nou moun tòsèl manman papa fanmi tout nasyon nou e moun tòsèl nou ye nou menm nou sa wè n ap fè la. Nou fè jus lan nan lamoul. Pou to sèl pa janm gen yon peta ladann. Nap mete tèt nou ansanm, nou fè reyinyon nou. Si yon moun gen yon pwoblèm ak yon moun, nou antann nou, nou jije sa, nou pa bezwen tribinal. To sèl pou rete to sèl. E moun to sèl nou ye. Nou espere kalm sa pou kilè? Pou kilè?
Pou tout tan! Pou tan! To sèl la pou tout tan. Ou wè kouwè moun to sèl?

Nou sipoze kanpe pou nou pale ak jounalis. E dwa jounalis la pou l antre kote l vle. Paske li menm ki reprezante pèp la. San jounalis pa gen peyi. Tou e yon polisye tou yon jounalis, konnen li pa renmen peyi l. Li pa renmen peyi l. Jounalis la la pou l pwoteje nou. Menm yon Bondye te mouri, te voye Jezi pou sove nou. Voye yon dènye mesaj nou.